Temwanyaj sa nou pral tande la, doktè sa rele doktè chanpay. Se yon doktè kap bay popilasyon an sèvis depi 2001 nan peyi an. Li se moun Leyogàn. Ebyen sa temwanyaj nou pral tande a tris anpil yon fason plizyè fwa ke yo tante asasinenl, yo tante kidnapel. Ebyen te gen youn nan fwa yo yo te voye asasinen se te Anel Joseph menm, chèf gang Anel Joseph ki parèt devan l e ki fè l kado 1500 dola ameriken paske li estime se yon bon moun, se yon moun ke y ap asasinen, se yon kad nan sosyete a epi e Anel Joseph fè l kado 1500 dola ameriken pou l kite peyi a. Ebyen ann al kontinye tande temwanyaj, ann al tande temwanyaj doktè sa. pou di w de ki mwayen li sove bèl de tantativ dasasina e de tantativ de kidnaping plizyè fwa. Ann al tande, n ap tounen pou plis detay.
Bonjou Bonsye, bonjou Karayib, bonjou lemond, bonjou Ayiti. Wi, wi Doktè Chanpay, nou te vle fè ti pale avèk ou an fonksyon de esperyans, nonb de tan de travay, sa w reprezante nan kominote ayisyèn nan, kominote leyoganèz la an patikilye.

Se pou moun vin jwenn mwen. Li fè lòt zanmi m konnen ki bò m ye. Ok. Pandan mwen nan lòt klinik mwen konnen m ye a, epi mwen resevwa de seri menas sou telefòn, m chanje telefòn mwen. Menas sa yo, ki kontni yo? Sa k anndan yo? Sa yo di w menm? Kontni yo, mwen gen nèg Gagòl ki rele m. Depi m gen mesaj yo telefòn mwen.

e tantativ kidnaping ki avòte semèn dènyè lan. Ki ki kon fè gen detay, kouman w fè jwenn enfòmasyon yo? Enfòmasyon yo, mwen gen yon timoun ki gen 14 an ki lekòl Carmette Micheler, yon anèks Nourishon. L ap fè setyèm. Epi, y al dèyè l lekòl la, l di papa l ap mande pou li deyò. Mwen ba l telefòn, li ekri mwen, li mande èske m vin dèyè l, li di m non, m pa ka vin dèyè w deja. Li te 6 novanm. Mwen kreye mwayen m di l pase nan pale dèyè a, pase nan koulwa a se kou do l wè a, ale nan TB a, retèn mwen la m vin dèyè l. Li fè sa vre, m voye 2 polisye egzame m, ale nan TB a mwen.

Wi Di bon zafè bon zafè Kabeer Alex se ye Epi Li di moun nan si kote papa mwen Yo di yon moun klè Li di a bon sa papa m vre Kounye a li ekri m tou Pou l mande m si se mwen M di l non m nan travay mwen M pa deplase Kounye a li nan entèlijans li Li sòti nan lekòl la Li antre nan lopital la Li pase li papa li al vèfè pou li gade l wè se yon machin krèm L ap krèm kout lan Ki gen 2 bòl jòn Men sou kote l yo jòn. distant la li wè yon lòt machin yon lòt machin nwa ki se yon Nissan X l ap rele DD 11 500 li fè foto plak la ok
lè l fè foto plak machin nan li rantre lekòl nan kòl mas lekòl machin yo vin deplase mwen m te gen 2 polisye avè m depi lè m t travay yo tout fè ansanm avè m.

Se a bouch yo wi a e bouch a bouch ok fizikman yal kote fizikman yal mande pou yo a. Wi wi e an fè ok ok ok men mesaj ki tal jwenn pitit ou nan new mission nan se te sou telefòn yo te voye l a bouch a bouch ankò an ok ok ok se di yo vin di papa l ap tann li deyò an wi ok e kòman sa fini lè yas pale li ekri m pou l mande si se vre wi e kòman sa fini lè yo rive pitit ou a rantre lakay li e e machin nan e polisye yo kisa yo fè.

Epi ale.
Bon, Doktè Champagne, lè w fin viv jan de sitiyasyon sa, yon premye tantativ fèt nan lekòl New Mission nan, yon dezyèm tantativ menm jou an al fèt kay Eloi. Ou menm, kouman w ap viv sitiyasyon sa? Di nou, jounen jodi a, èske w retounen nan klinik ou? Ou di mwens, èske w ap fèmen? Mwen pa rive sou arestasyon moun yo. Mwen poko.

E kouman ou menm, e an fonksyon de laj ou Doktè Champagne, esperyans ou nan peyi Dayiti, e ou kapab viv, kouman wap kapab viv moman sa yo, rete lakay ou, ou pa ka al nan travay ou, ou enkyè pou pitit ou, yo gentan idantifye lekòl yo, di nou kouman wap viv moman sa yo la? Bon, mwen pa voye yo lekòl non, mwen aranjem nan pou mwen tire yo menm, mwen m ka rete vre, men si Dye vle m pa pe. Ah ok.

Yo peche ak ou lòm nan. Yo prete ak ou nan machin nan pou l'al vèvite pi revòl. Se li m'ta la pou gade nan machin nan men e bon frèl. Pandan y'ap arete misye a, mèt machin nan te nan pwòp koulè'l te ye ap travay. Poukisa yo pa arete mòn mèt machin nan? Li mande polisye yo pou yo mennen l'ap mennen yo ka mèt machin nan pou lòt machin nan pwòp koulè'l la ap travay.

Mwen mèsi denonse misye men misye ap mouri yon jou apre misye al nan vòlè bèf Mariani yo boulel. Anfen, èske genyen, jan mèt Caleb te di l lan, de presyon k ap fèt pou libere moun ki arete yo efektivman? M mal tande kesyon sa. Wi, mèt Caleb Jean Baptiste te fè yon entèvansyon la, li di ke gen presyon ki ap fèt, kèk otorite a babin nan Leogane ap fè presyon pou libere moun yo arete nan kad afè sa a, ou kouran?